Medam e mesye, e genyen prezidan Donald Trump. Prezidan Donald Trump, misye ta fè konnen yè, selon yon foto ke misye li menm li ta pibliye, misye ta fè konnen aktyèlman se li menm ki prezidan peyi Venezuela. Donald Trump fè konnen Aktyèlman se li menm ki prezidan peyi Venezuela. Li di Venezuela pa gen lòt prezidan. Misye poste, wè Donald Trump son nèg ki, son nèg ki takinan wi. Trump son nèg ki takinan anpil wi. Genlè misye te konn goumen anpil lèl te lekòl. Trump genlè son nèg ki te konn goumen anpil. Hein Bagay serye wi Sanble Trump te konn goumen anpil lèl te lekòl Sanble son nèg lèl te lekòl son nèg ki te takinan renmen anmerde moun renmen renmen renmen takine moun renmen pèsekite moun Donald Trump son nèg ki konsa epi sam renmen nan Donald Trump lan Donald Trump pa li pa pran presyon. Li pa pran presyon. Li pa pran presyon. E, e, e, e, e, depi l deside anmède w, l ap anmède w. Depi l deside anmède w, l ap anmède w. Se ou menm ki pou ou poze. Li menm li pap poze pou ou. E sa Donald Trump lan ye, enben sitiyasyon sa aktyèlman, Zen an melanje nan men Venezuela Trump poste li kòm se li menm ki prezide se li ki prezidan peyi Venezuela epi Donald Trump di konsa nan zòn amerik la la a fè tande la Rousi ap vin kontwole zòn li di bare bare konsa a fè tande Vladimir Poutine ap vin dou konsa li ka gen kontwòl Pa gen bagay konsa. Si w bezwen leve plim sou do Lèzetazini Damerik, ebyen, pa pale kesyon Vladimir Poutine ap vin dirije zòn, li di bò isi a pa an Ewop, bò isi a pa Ikrèn. Bò isi a la, yo aplike sa k rele la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe a, Ki sa l vle di? Li di konsa, Lamerik oz Ameriken. Lamerik oz Ameriken. Sa vle di ke ou depi se nan zòn Amerik la ebyen ou ye la, imedyatman moun ki gen pouvwa sou ou a li pa lòt bagay se Etazini. Paske se etazini ki grand puisans mondyal yo pap kite la rousi vin bat kòl la vin ap anmerde dèyèl la pa gen bagay konsa epi donald trump tou li di peyi kiba li di peyi kiba Avan l two ta pou peyi Kiba degaje l fondi l. Mesye wo! Donald Trump di peyi Kiba avan ki l swa two ta se pou peyi Kiba fondi l. Ou konprann sa m di w la? E pou peyi Kiba fondi l. Alò nan sans li di l fè dil la, se paske peyi Kiba kote l te konn pran gaz se nan men Venezuela. Kote peyi Kiba te konn pran yon seri de bagay pou l fonksyone, se nan men Venezuela. Ebyen, selon enfòmasyon ki genyen, kounye a la, peyi Kiba pa ka jwenn gaz nan men Venezuela, paske gaz Venezuela Se Etazini ki gen kontwòl la. Enben Donald Trump di ke lè ti gaz Venezue, Kiba a fini, Kiba ap nan kouri si Kiba pa prese fè yon deal avèk li. Alò m pa konn ki deal li ye, men Donald Trump mande Kiba pou Kiba fè yon deal. Men apre Donald Trump fin mande Kiba pou Kiba fè deal la, prezidan kiben an, m ap pale, Prezidan kiben an ki se Miguel Diaz-Canel, Kiba n'agrespa, el est agrese par les Etats Unis depi 66 ans. Li di Kiba pa agrese moun, se Etats Unis k'ap agrese Kiba depi 66 ans. Li di Kiba prepare l pou l defann tèt li ok Jisko dènye gout san, Kiba ap defann tèt li, sa se pawòl prezidan kiben an ki reponn prezidan ameriken an ebyen sou dosye Kiba ta dwe fè yon dil la. Donk nou konnen tout sa wi, pawòl Maduro, Maduro te di plis ke sa, Maduro te pale anpil tout bon, e Maduro annik rete rete, men depi m wè Maduro, depi m wè Maduro ka tonbe, M pa, m pa, bon Maduro a Kiba a, depi m tande Maduro, mwen menm mwen reyalis, ok, mwen reyalis, depi m wè Maduro ka tonbe, e kiyès ki pap tonbe a? Maduro ka tonbe mezanmi, bon Maduro, e Venezuela, Venezuela se, se, se lame, aprè lame amerikèn, ki pi dyanm nan zòn nan wi, e m pral di nou bagay, Nan enfòmasyon ok m pral di nou bagay nan enfòmasyon tande byen gen moun ki di ke se paske moun ki bò kot Maduro yo visye tande enfòmasyon pitit gasonm tande enfòmasyon e isi ak vant bèf tonbe kabrit lè w ap di se paske moun ki bò kot Maduro yo visye tande enfòmasyon pou konprann enfòmasyon m ap ba ou enfòmasyon lè yo di w Etazini grand pwisans lan l pa yon jwèt ok the united state of America is the biggest the strongest country in the world ok pa kite moun baw manti isi a m ba ou bagay nan bon jan ti manmit pa kite moun baw manti pa kite moun ki gen foli kap pale baw manti map baw reyalite Etazini itilize

Etoudisman ok yo bay san nan nen avan yo pran maduro se pa nenpòt ti zam yo itilize yo pa tire sou sòlda yo yo itilize yon zam map vin sou bagay sa talè yo itilize yon zam Zam yo itilize a, lè yo parèt nan zòn nan, yo tire li epi l bay yon sòt de lafimen. Li bay yon sòt de lafimen, depi w pran sant li, menm kote a, san koule nan nen w, menm kote a, ou gen tèt fè mal, Menm kote a wap vomi tout sak anndan vant ou. Se zam sa yo itilize pou tal pran Maduro. Koman w vle dim se solda l yo k bay li a. Pa moun zorey yo mezanmi. Pa moun zorey yo mezanmi. Bon, esak ke m vin la pou m enfome pep mwen. Oh oh! Men nap men fòme pèp mwen. Eske lè nou wè ke, lè w wè, lè w, lè w wè, lè w wè Babekyou, ou wè Izo ap taye banda an Ayiti. Hein? Hein? Lè w wè Babekyou ap taye banda ap ouvè lekò an Ayiti, se paske Etazini vle. Se paske Etazini vle. Men Etazini, Etazini gen zam la pou l pèl Vilaj de Dye. Li fè vomisman pran Izo wi. Li fè vomisman pran tout nèg anndan Vilaj de Dye nèt wi. Vant bèf tonbe kabrit wi. Jounal Le Motivateur wi.

Men ki zam yo te itilize pou yo te al pran Maduro, Lamezonblanch deklare sa.